Premye rad sa timoun, sa se rad mwen menm m achte lè m vin aprann ke kisa m ap fè. O pou moun ki pa konnen yo se yon ti gason m ap fè. Se yon ti gason m ap fè. M te tèlman kontan so m te achte sèl sa sèlman lè m vin konnen se ti gason m ap fè. Byenke se tifi m te vle but m di Bondye mèsi stil paske gen moun ki ta renmen fè pitit. Salut tout moun Tankou janm ta wè nan video an jodi an se sèl mwen ki la. Marim nan pa la lal travay so jodia mwen deside fè video sa paske eskizem wi si nou wè tèt mwen mwen toujou ap bese tèt mwen se paske map manje m pa konnen si nou ka wè manje a byen so sa son ti diri blan marim nan te fè yè avèk mwen menm mwen te fè lanbi melanje avèk krevèt bagay sa yo m tèlman renmen lanbi timoun se sam t anvi manje yè. So mwen le pou m te kite rès pou jodi an. Kilè li la? Li midi kounya la. E talè a m leve nan kabann nou ka wè sa paske tèt mwen ti jan pa tèlman byen penyen. Bon anyway se pa de sa n ap pale jodi an. So jodi an guys m konnen m ap mete telefòn mwen sou silanse paske gen moun k ap gade tèks mwen. Videyo jodi an. Se mwen pral pale de eksperyans mwen tankou jan nou ka wèl lan gen anpil nan nou ki pat konnen si mwen te ansent yè mwen ansent mpa konn si nou ka wèl byen but ya mwen ansent yeyy umm mwen gen 6 mwa kounya sak fè mwen pat poum byen di nou sak fè mwen pat umm fè video o kòmansman se paske mpat panse a sa.

12 desanm 2019 mwen vin konn sa mwen vin konnen ke mwen ansent e 28 desanm 2019 epi lèm vin konnen mwen ansent bon m pa konnen si nou konn sa ti moun tankou jan nan dènye video m te poste an mari mwen te di mwen sa mwen te ansent deja mwen pèdi ti moun nan sou 2 mwa e sa te afekte m. Anpil anpil paske mantalman sa te kraze m paske m son moun ki tèlman renmen timoun sitou ahh lè yo piti yo cute yo santi bon bagay sa yo m tèlman renmen timoun premye fwa m te filme premye video lè m te fèk ansent premye fwa sa fè m pa janm poste l se paske ahh chak kou mwen gade l. Se yon ti jan tromatize bagay sa yo. Pase m di m ah m pap poste bagay sa yo paske timoun sa pa la ankò. Kontan m konprann sa m di non sa pa janm posib. M toujou gen li deyò nan kamera. Lè m t ap fè mari m sipriz ke m fè l konnen ke mwen ansent. Paske li pa t konnen mwen ansent. Moun ki te konnen mwen ansent. Lè m te fèk ansent premye timoun nan, se te mwen menm avèk grann sè m nan, paske mwen avèk grann sè m nan nou nou konsa. Se de bon zanmi m ye, se nou de a ki te konnen, mari m te konn konnen e m te fè yon sipriz twò prè. So avèk ansent sa a timoun, avèk gwosès sa a, pou m byen di nou, o kòmansman timoun, li pa t bon ditou ditou. Pou m byen di nou, twa premye mwa yo, li pa t bon menm timoun pou m te di nou kijan kòmsi jan mwen pa t bon. Map vomi maten, midi, swa, m pat ka manje, m te vin piti. Ah timoun pou m byen di nou, gwosès la pat bon ditou ditou, I mean kòmansman gwosès sa mwen gen kounya la pat bon ditou, sitou 3 premye mwa yo. E timoun pou m di nou, si se pat Bondye nan syèl la oubyen mari m nan ki son bon ti mari, map tou pwofite di w ti mari cheri m nan, ti doudou m nan, ti tèt kale m nan, ti. Ahh anfen! Timoun m pap ba nou manti humm nan tout eksperyans relasyon mwen fè, wè m pa fè anpil eksperyans relasyon paske anvan m te rankontre mari m nan mwen te gen 2 mennaj avan l brèf bon se pa de sa n ap pale but mari sa m gen kounye a timoun s on moun Bondye voye ban mwen a 2 men paske M pa di, m pa di mari m nan pafè, men pou jis kounya, nou pral gen 2 zan de maryaj an desanm nan la, se youn nan pi bon bagay ki te ka rive nan vi m. Aprè, ti bebe sa m pral gen la, paske m ti moun m tèlman kontan, paske m se yon moun ki tèlman renmen ti moun, pou m byen di nou m pa ka tann pou pitit sa fèt, li gen pou l vini byento, nan 3 mwa ankò, si Dye ve.

E sèl sa m te ka manje nan 3 premye mwa yo, se te bouyon, soup pen. Bouyon, soup pen. Maten, midi, swa, petèt soup pen maten, soup pen aprè midi, soup pen anvan m al dòmi oubyen lè m bouke avèk soup pen an, se bouyon. Epi nan bouyon an m pa vle anyen ke dlo an, fèy e pòmdetè avèk sa y ap rele bòy, brèy, m pa konnen jan yo di l nan. Se 2 bagay, se 3 bagay sa yo. Bon pa bagay sa yo m byen renmen nan bouyon. Ti moun fè 3 mwa sa yo se 2 bagay sa yo ti moun te ka manje sou pen e bouyon. E se si ti moun m gon mari ki tèlman gen pasyans ki pa janm plenyen ki pa janm di l menm si l fatige li pap montre w sa. Chak jou lèl vini timoun se li menm ki pou fè manje pou mwen dèfwa m tèlman pa m tèlman m fatige m tèlman pa bon dèfwa se li menm ki benyen m anfen timoun tout swen nou konnen nou te ka jwenn lè yon moun malad oubyen lè nou gen yon moun nan vi nou ki vrèman enpòtan ki vrèman care de ou menm ki vrèman pran ka ou petèt. Ti cheri doudou m nan mari m nan m tèlman renmen w map diw mèsi pou tout sipò w pou tout sa w fè pou mwen de kòmansman gwosès lan jiska kounya m pa ka remèsye w plis m pa ka m pa konn sa m ta ba w pou sa w fè pou mwen spesyalman nan 3 premye mwa yo jiska kounya. Ou toujou rete menm jan, ou pa janm chanje, ou toujou bwè kab menm jan, ou pa janm chanje, e sesi, humm, ou se pi bon bagay ki te ka rive nan vi m, aprè Bondye, aprè pitit sa. Ou konprann? Men, men pou kounya timoun aprè, tankou jan m di nou an, aprè 3 mwa fin pase, m kòmanse ap rantre nan 4 mwa, bon, se lè sa m vin santi m mye, se lè sa m ka manje lòt bagay, tankou fwi, bagay sa yo, m ka manje fig, ti fig, ti frèz, ti rezen. Men m pat ka manje gwo gwo manje tankou ti diri e m pat ka manje diri tankou jan mwen nan mwen nan avèk yon gwo plat manje nan menm kounya la m pat ka manje bagay sa yo ditou epi kat mwa kat mwa edmi avan 3 ansèm mwa Kounya m ka pran sant epis. Timoun m pat ka tann pou m te ka tounen bak nan sans mwen. Paske m se yon moun ki renmen fè manje. M se yon moun ki renmen fè manje. M pat ka tann pou m te nan kizin nan pou m ta al take care mari m, fè manje pou mari m, fè sa, fè manje li renmen pou li, pou l te ka pran yon pòz. Ou konprann? Pou l ka pran yon break paske. Depi tankou janm di nou an depi okòmansman gwosès lan jiska kounya majorite dèt ansent li li toujou nan kizin ap fè manje men kou pou kounya la timoun m santim byen m ka pran sant bagay men gen de bagay m paka manje m still paka paka paka manje yo men konparamman avèk 3 premye mwa jiska kounya vim M pi santi m byen, m pi fè mye kounye a paske m pa vomi ankò. Epi mwen lòt bagay ankò timoun, nan gwosès mwen an, m t ap priye Bondye pou m pa t janm genyen e jiskaprezan m di Bondye mèsi m pa genyen paske m gen siman kounye a. Ou konprann gen kòm tou e pa tout gwosès ki menm. Gen moun lè yo ansent yo vin gwo, gen moun yo gen bouton nan figi yo, gen moun ki vin nwa, kou yo vin nwa, gen moun kòmsi. ki gen mak tras mak pitit nan vant yo men m te toujou mande Bondye pou 2 bagay m pat vle non 3 bagay m pat vle m te toujou priye Bondye pou m pa genyen lèm ansent premyèman m pa ta renmen gen bouton nan figi m dezyèmman m pa ta renmen ap pede krache konn wè gen de seri de fanm gwòs vye tounen ap piot piot piot m di Bondye mèsi M poko, m pat janm, bon, m pat janm konn krache, men bouch mwen te konn fè dlo oparaman nan 3 premye mwa yo. M pat krache m te konn krache non but kòmsi m gen dwa rete konsa m santi bouch mwen plen dlo, dlo men m pa krache pul kòmsi li plen dlo m jetel, men m pa janm krache jiskaprezan. Epi twazyèmman.

Mwen gen mak pitit. Men vant mwen pa gen okenn mak pitit ke tras nwa nap gade la a m pa gen okenn mak pitit. M di Bondye mèsi pou sa paske fè 3 bagay, fè figi m timoun son bagay m tèlman renmen, m tèlman sansib pou li. Mwen toujou di Bondye piga m gen bouton nan figi m lè m ansent. Bon pou jiska prezan m pa gen okenn bouton. So yeah. Epitou. Pou moun ka kòmante nan kòmantè yo ka dim pou kisa pou kisa m pa fè video lèm pral achte rad pou timoun nan bagay sa yo ok moun ki te mandem ki te poze ki te pozem kesyon sa yo se pa vle m pa vle fè video lèm pral achte rad pou timoun nan but fòm konnen ke nan moman sa la son afè de ahh korona kap pale e pa tout magazen ki ouvè so sa mwen fè mwen fè yon link. online kote ke ou ka voye link lan bay zanmi, fanmi epi yo menm yal nan link lan yo klike sou li epi yo ka achte m pa konnen si moun ayiti kòman yo di mo sa familiar kòman yo di mo sa ankò m pa konnen kòman yo di mo sa kòmsi. Gon bagay isi yo rele baby shower, baby shower a se kòmsi lè moun nan ansent yo fon fèt epi yo envite fanmi, zanmi, pwòch vin ladann epi yo pote kado pou timoun nan. So mwen avèk marim nan nou te gen ide pou nou te fè sa an juin si Dieu veut men akoz e pandemic sa ki la kounya bagay korona sa bagay karantèn sa so nou paka fèl paske Yo vle komsi gouvènman pase lwa se gouvènman pase lwa se fòk ou gen ou pa ka gen plis ke 10 moun si wap fè yon fèt yon bagay konsa but li pa fè sans si map fè si map fè baby shower pou m gen 10 moun sèlman paske bò sèl bò kote pa marim nan li gen plis ke 10 moun. So li pa fè sans. So nou deside pa fè baby shower ankò, sa nou fè nou deside fè yon link pito pou nou voye bay fanmi pwòch, zanmi pwòch, bagay sa yo si yo vle deside fè nou kado yon bagay pou timoun nan. Ok. Men nou menm, tankou mwen menm, mwen achte kèlke bagay deja pou bebe an. Sa fè m poko ka montre se paske yo poko vini, se paske se sou liy mwen achte yo. Tankou pa egzanp. pousèt pou pouse timoun nan epi avèk bèso pou li dòmi, pousèt lan vini deja but m pa vle kòmsi chak ti grenn bagay m gen m ap mete montre youn pa youn bagay sa m vle kòmsi fè yon sèl videyo kòmsi pou m ap montre lè m ap monte chanm pa chanm nan lè m ap monte bèso timoun nan paske m p ap fè chanm pou li se nan chanm mwen an m ap mete bèso l nan paske w konnen. li piti so m pa vle metel nan chanm pou li kounya la so nou deside mete bèsol lan nan chanm nou an kote nou dòmi an so sa map fè lè bèso an vini map fè yon sèl video avèk lèt lèm gen tout bagay nan menm map fè yon sèl video pou m remèsye moun ki fèm kado bagay pou timoun nan epi sa epi map tou montre nou tout sa nou achte men pa kont jan nou ka wè la m gen kèlke rad yè timoun banm ba nou yon zen. Yè a mari m nan ban m kat bank li an pou m t al regle yon bagay pou li nan pòs ofis. Pòs ofis lan se kote kòmsi w al voye mèl e mèl ale avèk lèt bagay sa yo. Sò sa m fè, m gen yon magazen ki tou prè de kote mwen te an, 5 minit de kote mwen te an kondwi. Sò sa m tèlman kòmsi eksite pou ti moun sa m pa ka tann. So m pase nan magazen an yè, mwen achte kelke rad pou ti ti bebe yo. Gen m te gentan achte deja but pou m montre nou sa, m pa konnen si nou ka wè l byen. Premye rad sa timoun, sa se rad mwen menm m achte lè m vin aprann ke kisa m ap fè. Bon pou moun ki pa konnen yo se yon ti gason m ap fè. Se yon ti gason m ap fè. M te tèlman kontan so m t achte sèl sa sèlman lè m vin konnen se ti gason m te byenke se tifi m te vle but m di Bondye mèsi still paske gen moun ki ta renmen fè pitit ki pa kòmsi ki pa ka fè men mwen menm m vin chanje m vin chanje mantalite m paske m di konsa Bondye fè m gras pou m pote yon bebe paske gen moun ki ta renmen pote ki pa kapab m pa nan ap chwazi m ap di konsa oh Bondye bon ou ti gason si ti fi m te vivan se te fwa lòt yon bagay bondye konn pini ou pou sa ou konprann men m di bondye mèsi dèske li bless mwen avèk yon ti prince yon ti king m pral leve so sa se premye rad m achte pou li ki byen kout anm di ki byen kout ki byen cute bagay sa yo sa m te gen l deja lontan. Epi sa timoun sa nou ka wè sa e ansanm yo vini sa son ti pantalon matant li marenn li achte pou li nan ek chapo sa se ak 0 a 3 mwa epi sa se 6 mwa epi pantalon sa li vin avèk ti ti m pa konn kisa sa rele la yon ti yon ti chemiz oubyen yon ti mayo m pa konnen bat li vin avèk sa. Epi yè timoun M ale nan magazen an m achte sa pou li Pase rad lèl gen siman Pase m poko achte rad Pase timoun grandi vit Pase m pa m pap achte anpil rad 0 a 3 mwa pou li M ka achte yon petèt 3 a 4 Men se 6 a 9 mwa 9 a 12 mwa rad m pral achte pou li mete la Bon sa son rad siman E mwen k achte sa yè Lè mari m nan te banm 4 bann kle m ta vin banm lòt bagay Men m pran 4 la m al achte bagay M pase nan magazen m achte rad pou li yè M achte sa ki byen cute m paka tann mete l sou li oh so cute M achte sa Epi m achte sa tou Sa sa son ti pantalon avèk ki vin avèk tout chemiz li byen cute ou konprann byen bèl Sa son size Sa son size 6 mwa li tou byen cute. Epi sa a se matant li, bò kot papa l, ki te achte sa pou li, sa fè byen lontan, ki di antis besti ki vle di bon zanmi matant li ki te achte sa pou li. Sa fè, sa se de bagay lontan la kounya m gen. But rad m montre nou an se rad m achte yè, li m achte sa pou li yè tou, yon ti mayo. Sa se size 12 mwa, sa se size 12 mwa lè l gen 1 an. Yap achte pou li. Epi ti moun pa nan blag pou pantalon sa. Pantalon sa sa fèm achèl 1 se paske m renmen li cute ti bagay jèn jan epi dezyèman papa l gen yon pantalon konsa lèm wèl yè m di konsa oh m achte pantalon sa pou li paske pou l ka match pou l ka match avèk papa l lè papa l met pantalon sa pou l ka metel tou sa son size lèl gen 1 an tou. Baton. Baton Fatima se se um se tout sa tan m gen pou kounya tankou jan m di nou an m gen pou m achte plis e m gen plis lòt bagay pou m gen pou m montre nou men pa kounya fò m tann tout bagay vin ansanm pou m ka fè yon sèl videyo paske m pa m pa vle ap pede montre grenn ti bagay chak moun gen yon grenn bagay anpi nou montre sa yo ta fè m montre se paske yon sèl grenn yo ye se paske um. M te tounen jaden yo la, epi gen moun ki te mande m pou yo te bezwen wè lè m pral achte rad bay sa. Epi yè tou, sa fè mwen pa t filme lè m t ap achte sa yo yè, se paske m pa t gen, m pa t, pou m byen di nou, se pa yon bagay m te plane pou m t al achte rad yè, epi m pa t gen kamera avè m, m pa t gen sa nan tèt mwen ditou, bagay sa yo. Epi kòm jodi a m te deside fè videyo pou m pale de gwosès mwen, de eksperyans mwen. Bagay sa yo, so m tou montre yo. Epi timoun, si gen nan nou ki ansent oubyen si gen nan nou ki se premye fwa n ap manman tankou mwen menm, oubyen si nou fè eksperyans lan deja, kòmante anba, di m ki jan eksperyans nou te ye, ki sa nou te santi, èske nou te gen menm sentòm avè m, bagay sa yo. Epi tou, kòmante nan kòmantè lan pou nou fè m konnen ki jan de videyo nou ta renmen m Pou wè, apa de prank, apa de vlog, bagay sa yo, kisa nou ta renmen m pale, kisa nou ta renmen wè ke m ap fè, bagay sa yo. So, se la m ap mete fen nan videyo an timoun. Anvan m ale, pa bliye e like videyo an, kòmante, share li avèk zanmi nou, fanmi nou, epi m ap di mèsi a tout moun ki abòne avèk chanèl lan. E sak poko abòne ki nouvo map di nou byenveni sou chanèl lan pa bliye abòne si nou fèk tonbe sou chanèl la map pote plis e pi bèl video pou nou toujou epi pran swen tèt nou sitou pou sa ki wè tout kote kelkeswa kote ou ye kit ou ayiti kit ou isi pran swen tèt ou pa prekosyon avèk viris lan ki deyò an viris lan ti moun li egziste vre pa fè enpridans toujou lave men nou toujou mete mask nan figi nou lè nap sòti. Epi one love epi toujou priye toujou mete Bondye devan nan tout sa nap fè paske san Bondye nou pa ka reyalize anyen epi m gen yon lòt video kap vini tou poum eksplike nou poum share avè nou poum pataje avè nou eksperyans mwen anvan mwen te batize bagay sa yo anvan m te bay Jezi lavim kisa m te ye avan men pa pou kounya men video sa gen pou vini avèk lòt video toujou pou bèl lòt bagay toujou. Map di nou mèsi tankou janm di nou an pa bliye abòne like chanèl lan kòmante epi patajel mèsi epi anvan male map di yon gran mèsi a marim nan ki toujou la pou sipòtem de kòmansman a kounya kòkòt mon amour my love map diw mèsi map diw ke mwen renmenw anpil pa gen ankenn lòt gason. ki ka ban mwen love jan ou ban m love lan ki ka sipòte m ki kè de mwen jan w kè de mwen apa de Bondye nan syèl lan m ap di w mèsi cheri m renmen w anpil e m pap janm sispann renmen w love you mwah.